Mete sou chanel ou tou e patajel pou nou pou plis moun wèl konsèy yo si se sèl sa nou ka bay jounen jodia nou bezwen konsyans e konsyans kap e pèmèt nou rive kote nou vle rive a pase san konsyans nou pap ka rive vre san konsyans nou pap ka rive. Paske imajine w jan Ayisyen ap soufri la, m pa konnen nan konbyen ane n ap soti nan sa. M pa konnen nan konbyen ane n ap soti nan sa. Imajine w pou jan Ayisyen ap pran frap la a. M pa konnen ki jan n ap soti nan sa. Tout kote n fè nou bare. Kounye a tout kote Ayisyen fè yo prèske bouche tou yo. Ou te ka al nan yon peyi la, pa gen tranzit lòt kote. Ki sa k fè sa? Yo bloke tout kote Ayisyen ka pase. Tout kote nou ka viv yo bloke l. Si nou pa pran konsyans, nou panse nan jan yo mete nou nan wonn sa a, jan yo mete nou nan sèk sa a, ou panse n ap sot ladan l? Nou p ap janm sot ladan l. Tout kote ou te ka pati pou fè tranzit, yo bloke l. Yo di w Ayisyen bezwen viza pou travèse. On lè, bagay la ap pi grav pou nou. Si w rive konnya la, on dola ameriken konbe w achte l Ayiti, 140 goud, 142 goud, 143 goud. Ou panse Ayiti a rive yon lè si nou tout pa pran konsyans pou n soti Ayiti nan sa l ye a la, nou tout p ap rete konsa nou mouri? Yo vin pa gen respè pou nou, yo touye nou jan nou vle, yo bat nou jan nou vle. M ap gade jan sou fontyè a yon Ayisyen, yon chèf dominiken ap bat yon Ayisyen avèk yon baton. Pa gen moun ki pou pale pou nou, pa gen anyen. An nou viv, an nou viv ansanm. An nou len pase men nan kou lòt pou nou viv. Paske lè w rantre nan Repiblik Dominikèn w ap jwenn yon ti kòlmad la, yon ti kòlmad la. Pa janm gen youn ki nan kont a lòt. Yo pa janm nan goumen pou youn ap touye lòt, pou youn ap sesi. Men Ayiti, ou gen ti biznis nan la, lòt la gen la. N ap goumen antre nou, len ap tire toya sou lòt. An nou pran konsyans pou n soti nan sa n ye a la. Se pa etranje k ap fè l pou nou. Lè etranje a vini vin ban nou yon konkou, yon entèvansyon militè, an nou goumen pou nou byen jere l. Se pa lite pou n ap lite di non nou pa bezwen entèvansyon militè, bon gen lapolis la la, cha blende yo, yon pakèt moso tòl li ye, tanzantan w tande yon bandi pran youn. Ki ak ki sa lapolis la pral goumen la a? Ki lè mwen menm m ap ka rantre nan peyi m? Ki lè ou menm w ap ka rantre nan peyi w? Ki lè n ap sispann pran imilyasyon? Lè w rete, nou tout rete la ap gade, pa gen yon moun ki ka defann nou, pa gen eleksyon, pa gen anyen. Ki jan w ap ka fè viv zanmi m? Di m! Paske nou tout bloke la a, nou pran nan yon konplo la a. Pase mouri nap mouri la wi. Lè w vo yon 50 dola pou yon moun Ayiti, li pa itil li anyen, ki sa l itil li? Li pa itil li anyen non frè m. Se konsyans nou bezwen pou nou refè peyi a, pou nou met tèt nou ansanm pou nou travay. Pa gen pi bèl bagay konsa lè w ap viv nan peyi w. Men akoz de moun nèg yo nou mete ansanm avèk yo, nou ret dèyè yo, n ap mache dèyè yo, de nèg ki fè politik nenpòt senkantan, trantan. Yo pa pote yon rezilta pou peyi a. Nou menm jèn yo, an nou mete tèt nou ansanm. Tout moun len pase men nan kou lòt. Pase n ap soufri nan peyi a. M te kontan ansanm avèk nou. Mèsi anpil tout moun e ki t ankouraje m. E m se yon atis. M kwè m se atis Kendjy the best. M fè anpil bèl ti bagay m ta renmen nou sipòte m pataje abòne epi na wè ankò nou mèt pataje l nou pran nou ka pran l tou pase konsèy yo bon ede m m ap ede nou tou mèsi frè m sè m yo e m swete nou anpil kouraj pase bagay yo vrèman di pou nou anpil love pou nou ayisyen parèy mwen yo mwen renmen nou anpil.